kap fè aktyalite atravè le mond. Map ankouraje w pou subscribe, renmen video sa, fè kòmantè e lè w fini mwen ta vle pou pataje chanèl sa avèk zanmi w, fanmi w, moun ke w konnen sa ap fè n plèzi. Ebyen Ozetazini, zen ki pa rete avèk zen, Joe Biden twouve l nan anpil difikilte jodi a la. Bagay ke yo tap fè envestigasyon sou Trump Ebyen jodi an la Joe Biden twouve l nan menm kondisyon an, malgre gen yon diferans mwen pral esplike l. Men, medam e mesye, se yon tèt fè mal Joe Biden avèk demokrat pa t vle konnya la, espesyalman apèn ke pati repibliken an pran kontwòl chanm dè depite e yo gen yon lis bagay ke yo pral fè envestigasyon sou yo menm e kounye a la men yon lòt bagay ki parèt la yon lòt gwo tèt fè mal pou Biden. Ki sa k rive? Ebyen yo deklare yo jwenn nan ofis prive Joe Biden lòske l te vis prezidan genyen de dokiman ki te rete oubyen ki te transfere nan ofis prive l e pami dokiman sa yo Genyen de dokiman klasifye ki nan yo. Bagay sa a se pa yon bagay vrèman ke kounya la a Joe Biden bezwen, Demokrat bezwen oubyen Depatman Jistis. Paske sitiyasyon an li vin konplike espesyalman pandan ke nou gen yon ka kote ke ansyen prezidan an genyen de dokiman ki nan men l ke l te pran e se posib yo kapab mennen l a lajistis pou bagay sa. Sa vle di kounye a la Trump m pa konnen ki anj, ki Bondye, ki satan k ap travay avè l men vrèman gen yon bagay ki vin rann li pi fasil pou li menm la kounye a la pou l di ebyen ou wè se pa mwen menm sèl ki fè l Joe Biden fè l tou, e si nou pa fè envestigasyon sou Joe Biden, se ipokrizi. Paske yè, depi avan yè menm, m kwè se depi, wi se yè bagay la soti, men depi avan yè la, Trump ap frape. Li di ke, m ap tann ki lè ke FBI pwal antre nan tout kay Joe Biden genyen yo, osi La Mezon Blanch, pou yo chache konnen eske tonton Biden pa gen anpil lòt dokiman tou ke l sere lakay li. Biden bò kote pa l, medam e mesye te soti, li kategorikman di ke li pa t konnen te gen dokiman sa yo nan ofis li. Li di ke l sipri paske li pa janm wè dokiman yo, li pa janm revize yo e li pa konnen kòman yo fè rive nan ofis prive l. Sa se lè l te vis prezidan medam e mesye, li te vis prezidan donk lòske l kite la mezon blanch, Yo pran tout dokiman ke Biden te genyen yo, yo transfere yo nan yon librèri oubyen nan yon kote, nan ofis pou yo kapab prepare pou li menm. E pami dokiman sa yo, yo jwenn ladan li 2 dokiman ki pa ta sipoze kote ke yo ye a, klasifye. E medam se mesye bagay sa a, li pwal kreye yon gwo tèt fè mal. Biden di ke mwen pat menm konnen ke dokiman yo te la. Il dit que m apèn m vin konnen sa se lè ke sa se lè yo fè m konnen. Il dit que avoka mwen se yo se yo menm ki jwenn dokiman yo e apèn ke yo jwenn dokiman yo, yo rele e depatman ki responsab pou gade dokiman sa yo e yo te remèt tout dokiman sa yo bay depatman sa. Se an novanm sa te fèt. Alò, kounye a la medam se mesye pwoblèm ki genyen se paske repibliken deklare yo pwal fè envestikasyon pa yo tou Paske yo jwenn kounye a la yon bagay ki kapab ede yo a defann ansyen prezidan an. Sa li konplike. M pa bezwen di medam e mesye kòman bagay sa konplike. Paske kounye a la a, e Merrick Garland ki se Atoni Jeneral, li apèn mete sou pye yon jij. Se yon repibliken ke misye ye, se Trump ki te mete l sou pouvwa. Garland plase misye, kounye a la pou l fè envestigasyon sou Joe Biden la. Sonje, gade byen sa li fè, li chwazi yon jij, yon moun, yon avoka ki se repibliken, ke se Trump ki te mete l sou pouvwa a pou fè envestigasyon sou Joe Biden. Paske li pa ta vle ke pèsòn panse l ap fè paspouki. Li pa vle pran yon moun ki demokrat oubyen yon moun ki santris, men l pran yon jij ke li konnen ki gen yon relasyon avèk Trump pou l mete pou fè envestigasyon sou Joe Biden, pou konnen egzakteman Kote yo jwenn dokiman sa yo, kòman yo fè rive la? Men, kòm mwen di medam e mesye li pa rann li fasil ditou, espesyalman pou sa k ap pase la a. Mètnan, ban m konpare dokiman yo pou nou kapab wè Trump avèk Biden kòman sitiyasyon an ye. An nou gade pou nou wè. Me lis dokiman ke yo jwenn lakay Joe Biden e konpare de dokiman ke yo jwenn lakay Prezidan Trump. Ok. Yo jwenn 10 dokiman an total nan ofis prive Joe Biden. Lakay Trump, yo jwenn 325 dokiman an total. Ok. Donk, nou kapab wè konparezon antre lè 2 pou nou kapab wè seryozite de bagay lan. Malgre seryozite li, men kanmenm, klasifye se klasifye. Men, an nou retounen. Pami dokiman yo jwenn nan men Joe Biden yo, genyen kèk nan yo ki top sekrè. Pami pa Trump yo, yo jwenn 60 nan yo ki top sekrè. Now, Trump, Joe Biden bò kote pa l, li deside pou l patisipe, pou l ede otorite yo jwenn yon solisyon nan pwoblèm nan. Sa vle di l ap kolabore avèk yo men sa ke yo bezwen li di l ap ba yo l. Ebyen pou Trump li menm, li te anba envestigasyon e l ap eseye kache dokiman yo pa vle bay yo. Yo pran prèske ennan pou yo fòse l pou l bay li yo pa vle, finalman se FBI k antre lakay li pou al fòse l pou li bay yo. Sa vle di ke nou wè gen yon diferans antre lè 2. E katriyèmman, se avoka Prezidan Joe Biden ki te jwenn dokiman sa yo e lè yo fini, apèn ke l jwenn yo, li retounen yo bay Achiv Nasyonal. Men nan ka Trump lan, se achiv la menm ki soti, ki al nan, ki al nan tribinal e ki pran yon jij pou kapab fòse Prezidan Trump pou l remèt dokiman sa yo. Donk nou kapab wè gen yon diferans antre lè de. Sa yo se doki, se diferans politik. Men sonje byen medam e mesye, Bagay sa yo kòm mwen toujou di nou, se yon seri de bagay ki politize, kèlkeswa diferans lan, patizan Trump pwal konplètman pa okipe diferans yo, l ap di yo tou 2 fè menm bagay, e patizan Joe Biden ap di a an an, an nou gade diferans lan, nou kapab wè ke misye li menm li gen plis dokiman, misye pa gen anpil dokiman, li bay li pa t konnen, sa te konnen, li menm menm li pran yo, donk gen diferans de lè 2, men kanmenm se chak patizan ki pwal deside kòman yo pral jije ka a. Men sa ki enpòtan pou nou konnen medam e mesye, sitiyasyon sa a, li konplike lavi tout moun. Li konplike lavi Joe Biden, li konplike lavi Depatman Jistis ki kounya la ki pou jistifye envestigasyon l lan. E kounya la, li rann li pi difisil pou yo ta vrèman mennen Trump a lajistis. Paske, pou yo ta mennen misye kounye a la, l ap mande pou yo ta fè yon envestigasyon vrèman trè sere, trè ouvè sou Prezidan Joe Biden, pou yo wè ke li pa t konn anyen de yo menm, li pa t pran yo, li pa t fè anyen ilegal avè yo. Donk, lè yo konpare l avèk Trump, yo ta di, bon, Trump fè bagay ki pi mal, pou yo ta arete l. Men, medam e mesye, kounye a la, m ka di w sensèman, m ta ka di w se yon anj ki sot nan syèl oubyen m pa konnen kote anj lan soti, men ki vin poze sou do Trump ki di monchè m pral ede w, m pral lage kèk dokiman la a lakay Biden e n ap egalize bagay la. Donk, li konplike. E konnya la a, lè Repibliken kòm mwen di nou, y ap pounce, yo di ke yo pral yo pral fouye tout ti ench pou yo kapab jwenn kisa Joe Biden t ap fè avèk dokiman sa yo. Donk, nou kapab wè medam e mesye, Politik Ozetazini se yon bagay trè trè likwid ke li chanje a nenpòt kèl moman e sitou nan yon klima kote ke nou gen divizyon k ap fèt e nou kapab wè de desizyon ke chanm dè depite an pran kounye a la a avèk Kevin McCarthy se kijan l kapab pwoteje Trump e pou yo vin jwenn sa a kounye a la a bon m te ka di w sensèman medam e mesye se yon bagay vrèman ki bon pou ansyen prezidan Trump ki rann li gen yon kote pou l pale kounye a la donk sitiyasyon an li yon ti jan difisil donk n ap swiv E mwen pwomèt ou, m a fè w konnen tout sa ki soti. Men kounye a la a, Konpè Djo nan zen! Tèt li cho kounye a la a avèk sitiyasyon dokiman klasifye sa a. Men kanmèm nou pral gade pou nou wè kòman ke bagay la pral rive. An nou fè yon kout pye tou kout nan Ikrèn paske gen yon gwo fanatik Vladimir Putin ki deklare ki di ke pandan ke nap pale la a ebyen la Russie ap batay avèk otan nan Ukraine. So sa ke li di se ke nou pa dwe panse a Ukraine ankò. Nou pa dwe komsi di ke se Ukraine kap batay avèk la Russie. Non aktyèlman se otan kap batay avèk la Russie an Ukraine. Paske tout èd kap antre, tout lajan kap desann se lajan kap soti nan men otan avèk Lèzetazini. Donk yo di ke La Risi dwe trete gè sa a kòm yon gè antre Ikrèn, I mean antre La Risi avèk otan. Yon lòt kote, yo deklare ke ane sa kap vini la a lagè a kapab fini. Ane sa a, 2023, lagè sa kapab fini, se sa yon gwo lame jeneral, yon jeneral lame Lèzetazini deklare. Men l di, non sèl, yon sèl, men yon sèl bagay ke l di, fè anpil atansyon. Paske la Russie pa tap la Russie pap dakò poul pèdi. Sa vle di ke yo fè konprann ke se vre gè sa kapab fini an 2023 men fò nou pa sou estime kisa Putin kapab fè. Men sa kel di an detay. Li di ke Li di ke se posib gè sa kapab konkli ane sa, 2023 sa gè a kapab konkli. Menl di ke. Si ke La Risi wè ke li pral pèdi, se posib li kapab itilize zam nikleyè. Paske yo fè konprann ke La Risi pa p dakò, Putin pa p dakò pou l imilye. Li pa p dakò pou l pèdi. Sa vle di ke jan ke l wè bagay la, de tout fason se yon negosyasyon ki ta fèt pou yo fè sanblan ke La Risi genyen, Ba l yon chans pou l soti avèk tèt li leve pou ke li pa fè yon bagay vrèman e ki radikal. Paske l fè konprann ke si Putin panse ke l pwal imilye, l ap itilize zam nikleyè menm lè ke l mouri. L ap reziye li mouri ladan l, men l p ap soti avèk tèt li bese. Donk se sa ke yo jije, ke yo panse ke Vladimir Putin kapab fè. Yè swa, Zelenskyy te nan Golden Globe kote ke l t ap pale Pandan ke yo t ap bay award pou moun ki jwe film, ebyen li te parèt pou l di, pou l bay yon mesaj. Men sa ke l di, li di ke pa p genyen yon twazyèm gè mondyal. Sa se pawòl ki sot nan bouch Zelensky. Li di ke si gen moun ki gen kè sote, panse ke pa gen yon twazyèm gè mondyal, ebyen li menm li deklare sa p ap fèt. Sa p ap janm fèt, li p ap janm lese yon twazyèm gè mondyal. Paske li di konsa ke pou li menm, Ikrèn ap batay pou libète yo. Se sa ke y ap batay. Y ap batay pou souveren yo. Y ap batay pou ke yo menm yo kapab vrèman vre gen libète. Pou, paske yo kwè nan sa ki rele libète pou pèp yo. Men, yo p ap vrèman antre nan sa ki rele yon gè nikleyè. Li p ap lèse sa fèt. Men, yo menm, y ap gen viktwa nan batay sa a paske devwa yo se soti avèk viktwa a. Otan, bò kote pa yo, chèf otan te pale. Li di ke nou pa dwe souzestime Larisi, ankò menm bagay la soti, nou pa dwe souzestime Larisi. Li di ke objektiv gwoup la, an palan de otan, se pou asire ke yo kontinye sipòte Ikrèn nan batay sa a. E yo di akoz de anpil pèt ke Larisi fè nan tout mwa sa yo la, anpil moun mouri, anpil sòlda pèdi, Ebyen akoz de fòs Ikrèn nan, lame Ikrèn nan kap batay avèk anpil bwavour, ebyen li di akoz de bagay sa, la Risi kapab vrèman vrèman vrèman danjre. Nan sans sa li deklare li pa ta vle pou pèsòn souzestime pwisans oubyen dezi Vladimir Putin genyen pou l genyen lagè a. Sa l vle di pa la nan bon kreyòl, mete bab nou alatranp, paske si bèt la santi ke l twò kwense, Li kapab mòde. Non mwen se Abner Gelin pou Haitian Public Media pase yon trè bòn aprè midi Bondye beni n babay.